Hello guys m vle nou pran yon ti moman pou nou gade sa map montre nou la sa se yon anvlòp nou wè jan li double jan li vini l double li byen kole la tout bagay pafè ok si nou vire li nou gade l tout jan tout bagay pafè li byen double li tou sa men se pa travay sa se pa a la men ke li fèt Se pa yon travay ki fèt alamen, se genyen yon aparèy, genyen yon machin ki la pou sa, ki pou bay tout sòt de de seri de karton, anbalaj ke w ap wè nan sipèmache oubyen nenpòt pwodui ou achte e petèt e nan peyi kote ou ye a oubyen sou Amazon, anbalaj yo, yo vini, ou wè yo vini nan yon fòm diferan, ebyen yo genyen yon machin ki fè yo, yo gen yon pwosesis ki fèt Pou enpresyon an. Se sak fè nan video sa la mwen vin e montre ou e de A a Z tout pwosesis ki fèt avan ou wè nenpòt enpresyon fèt. Donk rete gade video sa jiska la fen mwen pral montre ou tout pwosesis nèt ki pase wap kapab wè machin yo wap wè tout bagay dèyè kamera sa. Rete gade la nap vini tou swit. Ok guys premye bagay nou sipoze fè esansyèl nan tout bagay la se prepare achiv nou paske se pa enpresyon dijital se enpresyon offset. Se pa se enpresyon offset dakò donk nou sipoze premyèman prepare achiv la avan nou kòmanse fè nenpòt bagay. Ok guys janm te di nou an tout bagay gentan prepare achiv nou gentan prepare tout bagay gentan ok kounya la se premye jou nou pral kòmanse avèk pwosesis Pou nou kapab kòmanse enprime. Donk, ann swiv ansanm avèk mwen, ret branche. Ann ale! Kounya la, tout bagay nou pare, e nou pral pran wout kounya la pou nou ale nan espas kote nou pral kòmanse fè enpresyon. Donk, nou ap pran machin, n ap pran tren, epi pou nou kapab rive pi rapid, pou nou kapab rive nan espas kote. Enpresyon ap fèt la. Donk m ap ogmante vitès videyo a pou mwen kapab fè sa pi rapid paske kounya la se nan lari nou ye, nou pran machin, nou pran tren pou nou kapab rive pi rapid. Kounya la nou nan espas kote ke nou prale achte materyèl pou nou kapab kòmanse travay. Paske nou gen achiv la ki prepare, tout bagay sur ke yo pare. Kounya la fòk nou achte materyèl, sa vle di papye pou nou kapab fè enpresyon. Paske se sou papye enpresyon ap fèt. Donk fòk nou gen papye a. Nou ap antre, nou fè kòmand lan, nou peye, epi nou pral pase pou nou retire materyèl la. Answit pou nou ale nan lye kote machin yo pou nou kapab enprime. Kounya la ke nou prale pran sa ki rele planch lan. Ok, planch lan se sa wap gade la. Se ou konnen se pa enpresyon offset, se enpresyon digital ke li ye. Ou konprann donk, e wap wè chak enpresyon yo gen 4 planch. Jeneralman, m di jeneralman paske gen de ka spesyal li konn. plis oubyen li konn mwens. Men jeneralman full color se 4 e se 4 planch ke li genyen paske genyen 4 koulè prensipal se koulè sa yo ki ap konbine ki bay tout gam de koulè ke w kapab imajine ok donk se 4 koulè prensipal ki se e cyan ki se kòmsi yon ble yon ble syèl gen magenta ki se kòmsi yon woz Epi genyen yellow, jaune, epi gen nwa. Se 4 koulè sa yo ki konbine ansanm ki bay tout koulè, tout enpresyon, tout foul koulè nou wè nan lari yo, se 4 koulè sa yo ki konbine ansanm epi ki bay tout koulè ke nou kapab imajine. Ok guys, kounye a la nou nan biwo, espas kote nou pral fè enpresyon an. Donk n ap soti nan biwo a la m ap moutre ou enpe Espas la lon ti jan degaye, bon ou konnen se enpresyon se papye se bagay sa yo, lon ti jan gaye donk map moutre nou sa se machin ki pral fè enpresyon nou an la donk se li menm nap gade la gwo machin sa donk sa wap gade a kote yo se planch yo e wap wè se li menm ki pral fè enpresyon an.

Ok guys, jodi a se vandredi, dezyèm jou nan pwosesis enpresyon an. Donk jan nou wè m la, m gentan prepare m, l ap pral soti pou mwen kapab kòmanse avèk enpresyon. E nou te gentan wè tout pati ki te gentan fèt, pwosesis ki te gentan fèt yè yo, yo gentan fèt. Kounye a la nou pral gade nan ki pwen travay la ye la. Kounye a m prale sou lye enpresyon an pou nou kapab gade nan ki pwen travay la ye. Ann swiv ansanm avèk mwen, nou prale. Tout pale anpil ki tap fèt yo la se te sèlman pati preparasyon. Kounya la nou nan lye verite a la nou wè enpresyon an gentan fèt. Nou ap gade machin nan la, pratikman enpresyon an gentan fini, kounya la nou pral pase nan faz twokèl. Jan wap gade la sa se machin nan jan m tap esplike nou gen 4 koulè wap wè 1 2 3 4 li gen pratikman 4 tèt epi chak tèt sa yo se yon koulè diferan ki ladann donk m sonje m te esplike nou pati kesyon koulè la donk se la enpresyon an li soti an blanch yo mete fèy la la tou 2 blan epi tou li pase anndan machin nan li fè konbinezon 4 koulè sa yo. avèk pousantaj byen kalkile epi li bay rezilta final sa ke nou ap gade a la. Ebyen kounya la nou pral kontinye pou faz. Trokel la. Se li menm ki pral bay fòm ansanm avèk e travay ke nou ap fè a. Dak lap pase nan machin sa kote wap gade la, machin sa ke map montre nou la. Li gen plak la wap gade la, la pannik just pase, li ba li fòm e pi anvlòp ke nou bezwen. Paske kounya la li enprime tou ouvri, li poko gen ankenn fòm. Kounya la nou pral pasel nan machin sa pou li kapab genyen fòm anvlòp la e answit kolel e pi pou travay la fini.

Ebyen, jan mwen t ap eksplike nou la a, nou wè tout pati pwosesis ki fèt pou enpresyon sa a. Nan ka sa a mwen te pran egzanp travay sa a ki se yon anvlòp, men, tout tip denpresyon ke se anbalaj, karton, papye, whatever sa l ye a, Gen yon pwosesis pou sa. E nou menm nan Nerimax Design nou kapab ede ou si ou an Ayiti ou vle fè jan lenpresyon sa yo, nou kapab ede ou peu enpòt kantite ke ou ta bezwen an. Donk si ou te renmen videyo sa, ou ta vle nou toujou moutre ou e tout jan de pwosesis jan lenpresyon sa yo, banner, vinyl, nou kapab fè yon lòt videyo pou ou ankò. Donk sèl sa m rete pou m di ou se mèsi a ou menm ki t ap gade videyo sa, pa bliye abòne ak. Paj Yilmaz TV a, si se sou YouTube, abòne avèk chanèl YouTube nou, konsa ou kapab gade tout dènye enfòmasyon ke nou ap pote pou ou. Pa bliye tou, si w ta genyen bezwen jan de enpresyon sa yo, swiv Nerimac Design sou Facebook ak sou Instagram, nap kontan ba w sèvis. Donk abòne avèk chanèl Ilmax TV a epi tou nap pran randevou nan yon lòt videyo. A byento!